Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodia se samdi 16 me 2026 trè bon wikèd an notre konpayi nap salye tout sila yo ki aletranje sila yo ki nan peyi dayiti nap di yo byenvini nou prale nan depatman latibonit nan depatman latibonit kote ke gen yon batay ant lapolis e sèten bandi zame Des hommes qui font partie de kokorat san ras. Men nan faz batay sila fò m di nou ke genyen yon konsta anpil moun pral fè. Konsta a se ke pa rapò ak batay ki genyen la a e gen yon lòt gwoup ki antre nan batay la ebyen sa pwouve tou senpleman ke gwoup sa a li te vrèman fèb. E o final anpil moun ap poze tèt yo kesyon pou di. Eske mesye ki fè pati kowalisyon yo, yo kapab kanpe batay avèk bandi Savyen, bandi Kokorat San Ras? Pa sur. Paske, gen yon videyo ki dire yon minit e yn segond, kote ke Bendji, chèf gang Kokorat San Ras, li menm, apre, m ta kapab di, yon poz nan kad batay sila a, ebyen, Li avèk telefòn li lap filme espas kote on seri de nèg nan kowalisyon an te pase. Kisa k pase? Pandan jounen 15 me an, afwontman antre lapolis e bandi nan Kokorat San Ras. Ebyen eh pandan afwontman sila, ya dezòm ki fon pati de la kowalisyon ki yo menm vin mete pye. Nan batay la. M te gen yon enfòmasyon ke mwen te ba nou, m te di nou m pral chache gen plis detay. E mesye kowalisyon yo ki antre nan batay la men gen anpil ki pran bal. M te di gen de blese. Ebyen blese yo se nan kan kowalisyon an. Paske si w ap tande ti koze sa yo Bendji ap di a travè videyo sa, ou kab petèt bay tèt ou rezon kwa. Men ni mesye.
Men li. Men ti vòlè yo kap vin goumen a wè. Wè bagay pye nèg yo. Men bagay pye nèg yo. Men san nèg yo. Gade, gade mesye. Isi a nou konnen isi a fasil bann ti vòlè. Nap vin pote boure, se piyay. Men gade, gade, gade san nèg yo. E gade, gade, gade yon lik san. Eskize. Talè, talè. Men gade san nèg yo, gade san nèg yo. Aah. Gade san nèg yo. Wè sa yon nèg yo trennen wi mesye. Men ni talè. Solèy la ka anpeche nou wè. Men men men talè. Gade men men san nèg yo mesye. Yo talè. Men san nèg yo men san nèg yo. Men san nèg yo mesye. Se bon nou gade pou nou wè si pa gen nèg mouri anba raje a. Men men san dal nèg yo tande mesye.

Alò, ki sa li ye ojist? Mesye nan kowalisyon yo menm, yo al tante fè yon kou tou, y al pran yon frem. Men nan frem y al pran an, ebyen bagay la te mal tounen. E sa montre aklè ke batay ki gen nan Latibonit la, o nivo depatman sila a, moun Latibonit pa ka di tèt yo yo pral kwè nan kowalisyon ke se kowalisyon k ap ede yo genyen batay. Si pa egzanp te gen yon sèl gwoup gang o nivo de latibonit, epi te gen plizyè nèg ki fè pati kowalisyon an ou te kapab di tèt ou kapab gen yon batay. Nèg yo kapab kanpe batay. Men pa rapò ak sa ki gen la a, kowalisyon pa ka fè eyap tankou jan moun yo toujou di sa. M pral eksplike nou klè. Pa egzanp lè w pran 2 nèg ki nan kowalisyon. Si nèg yo fon kou, lajan ap distribye. Men si pa egzanp kokorat san ras fon kou, se Bendji ki pral pran kontwòl lajan an. Gang Savyen fon kou, se gang Savyen ki pral pran kontwòl lajan sila a. Èske w konprann kòmsi tout bagay pral pase pa Luckson? Men si kowalisyon fon kou, ebyen pral gen lajan k ap divize an plizyè pati. Epi se la pwoblèm nan donk. Moun ki fè pati gwoup gang nan l ap toujou pi byen ekipe ke nèg ki nan kowalisyon an. O pwen ke lè konn gen batay nan depatman an ou toujou wè bandi ame yo gen gwo valiz yo nan do yo. Yo konn gen chajè rezèv nan do yo epi y ap frape. Men nèg kowalisyon an li ra wi pou on nèg kowalisyon genyen on 3 chajè nan do l. Epi lòt bagay pou konprann se ke pwovokasyon ki toujou ap fèt yo, hum, se tèt chaje antouka. Lòt baz, mesye ki fè pati baraj yo, nèg yo al pran yon fremyè. Alò m pa konnen nan ki blòk yo ye, dirèkteman kote videyo a fèt la. Gen yon videyo m ap gade, pandan nèg yo ap fè videyo a, e yo al antre nan yon espas, m pa konnen si se baz kokorat san ras, Si se baz sa byen. Men pandan nèg yo ap filme sèn nan, epi sa w tande a la, bal deklannche paske nèg yo vin moute sou yon tèren ki pa pou yo. Epi sa w tande a la, ebyen jenn gason pete kouri paske si nèg yo pa t kouri ebyen yo t ap jwenn aktivite. Donk, se konsa sa ye. Kounye a gen yon pwoblèm la a. Ok. Ki pwoblèm li ye? A chak fwa Leta itilize dronn. Gouvèneman li itilize dwòn, toujou gen yon plenyen. E plenyen sa yo, ou oblije poze tèt ou kesyon pou di, eske moun kap plenyen yo, se pa nòmal. Paske premye bagay wap di, si wap mennen yon ankèt, euh, sou kesyon itilizasyon dwòn, pou di tèt ou, eske leta byen itilize dwòn ou pa? Nan dwòn kap lage yo, Nou pap bay tèt nou manti nap di gen anpil ti bandi ki mouri. Men genyen plis moun nan popilasyon sivil lan ki mouri ke bandi. Nou klè sou sa. Si pa gen deba sou li, nap avanse. Kounye a la, men an jeneral ou di tèt ou itilizasyon drone, konbyen chèf de gang ki viktim? Zewo. Sèl grenn nèg ki nan viv ansanm ki mouri se Meyè. Nou konnen nan kòman meyè mouri. Apre sa, tout dwòn y ap itilize ni sou kokorat san ras, m pa konnen si yo ko itilize sou Savyen, ni lòt kote yo, se fe de pay. Sa vle di, pa gen anyen serye ki fèt vre. Ebyen, se konsa, m ta kapab di gen Amnisti Entènasyonal li menm ki plenyen pou kestyon dwòn nan. Amnisti Entènasyonal li eksprime enkyetid li fas ak itilizasyon dwòn Ame, nan kad operasyon Sekirite ki mennen kont gwoup ame nan peyi Dayiti. Nan yon kominike li pibliye nan dat 14 me 2026, òganizasyon an estime ke pratik sa li agrave kriz imanitè ki frape peyi Dayiti e menm timoun yo tou. Selon Ana Piquet, direktris dè Amerik nan Amnisti Entènasyonal, uzaj dronn eksplozif se vrèman yon pwoblèm e sa gen enpak sou fonksyonman sosyete a. Itilizasyon avèg dronn ame kont timoun yo li tou senpleman chokan e li gen yon kruyote ekstrèm ladan l, se deklarasyon sa li fè pandan li mande leta pou pwoteje minè yo olye pou ekspoze yo ak nouvèl fòm vyolans. Amnisti Entènasyonal li menm tou mande pou yo itilize dron yo pi byen. E li swete tou pou pa genyen sa n ta kapab rele yon sòt degzekisyon ekstrajidisyè. Òganizasyon an mande ak otorite ayisyèn yo pou kapab klarifye kad legal ki gen awè ak operasyon yo epitou idantifye responsab deplwaman

ki fè pati gwoup kriminèl epi tou 17 timoun. Omwen 49 lòt sivil ta pèdi lavi yo oubyen blese nan kad operasyon sila. Mizangad sila li ajoute ak yon sitiyasyon sekiritè ki kontinye deteryore nan peyi Dayiti kote vyolans ame pwovoke deplasman popilasyon an, fèmti lekòl epi tou agravasyon kriz imanitè la. Itilizasyon dronn. sa poz pwoblèm. Kèlkeswa òganizasyon k ap defann dwa moun nan peyi Dayiti, si ou mande l nan rapò li genyen èske li pale byen de itilizasyon dron, l ap di w se pa vre. Paske e pa janm genyen yon bandi ki mouri, pa janm genyen yon bandi e ki blese. nan itilizasyon dron. Donk sa vle di an kelke sòt, eske gen yon volonte pou ta kapab toujou kenbe sitiyasyon an, a chak fwa bagay la dejenere, depase, ebyen leta li menm li fè sa n ta kapab rele yon sòt de jimnastik pou montre ke ebyen li kapab fè kichòy. Men ofèt. Le CSPN, ki se Konsèy Siperyè Polis Nasyonal, ki li menm ap eseye aktive li davantaj, se yon mannyè pou kapab bay espwa ke yo kapab fè kichòy, men dan la reyalite, yo pa fè l. Paske, an nou pran egzanp la, kokorat san ras. Se vre, dronn tonbe, gen de twa grenn bandi ki pèdi lavi yo, men poukwa ou nan pa vize? Meyè. Poukisa jiska prezan malgre tou sa kap pase o nivo depatman latibonit lan savyen mesye ki lòt bò yo la yo yo pa janm ka jwenn yon ti benediksyon kounya la poze tèt ou kesyon son chèn e si moun ki nan tèt piramid lan li genyen volonte pou fè a kelke choz eske l kapab jwenn yon blokaj.

pou detounen moun de sitiyasyon ki gen la, epi pa fè anyen o final. Bon, e si anpil moun wè de Alix Didier Fils-Aimé yon moun ki pa gen volonte pou fè kichòy nan peyi sa, ebyen se menm konsta tou pou sitwayen sa ki li menm se André Jonas Vladimir Paraison ki se chèf de lapolis ki jiskaprezan

Yon desizyon ki fè fas ak yon refi kategorik pa bò kote otorite nan Santo Domingo. Otorite dominikèn yo jistifye pozisyon yo a pa egzistans yon entèdiksyon migratwa ki deja enpoze ak Dimitri Vorbe. Daprè divès enfòmasyon ki disponib, non li ta. Figure sou list moun ki pa otorize ki antre an Repiblik Dominikèn. Konplike sitiyasyon li an pa rapò a egzekisyon yon desizyon konsa pa bò kote otorite amerikèn yo. Sitiyasyon sila kreye yon nouvo malèz diplomatik antre Washington e Repiblik Dominikèn otou de yon dosye ki vin patikilyèman sansib la.

E gen anpil moun ki site non pèsonalite sa yo nan zafè asasinay Jovenel Moïse. Kòm kwa, moun sa yo menm, yo ta gen kichòy pou yo di nan koze asasinay Jovenel Moïse. Premye a se Reginald Boulos ki finalman jwenn yon ti chans la pou te kapab ale nan peyi Kolonbi. E pi lòt lan se Dimitri Vorbe. Avèk arestasyon e ekstradisyon moun sa yo, sa montre tou senpleman ke ebyen gen anpil moun nan peyi a la a ki yo menm ap travay pou kapab destabilize peyi Dayiti pwiske yo pa vrèman bezwen peyi a. Paske si yo te konprann ke yo te gen yon peyi yo tap rete ladanl, madanm ak pitit yo tap rete la. Donk gen yon seri de chwa yo pa tap fèl, m ta kapab di an gwo, pou kapab jete peyi sa nan enstabilite. Kèlken a lenstar de Dimitri Vorb, ki li menm depi aprè asasinay Jovenel Moïse, li pa nan peyi Dayiti, li konn fè anpil layv, men jounen jodi a la ki nan yon sitiyasyon difisil paske lè wap gade sitiyasyon Dimitri Vorb la, Sa fè lapèn antouka, men o final n ap di tèt nou ke nèg sa yo pa t janm panse pou ta kapab ede peyi sa retwouve estabilite, ede peyi sa batay kont kòripsyon, paske gen anpil moun ki denonse sitwayen sa kòm moun ki t ap batay pou ke leta peye l blakawout olye yo peye kontra enèjetik pou kapab bay kouran tout bon. E pou Reginald Daboulos, se prèske la menm choz, se yon entouchab. E finalman, arete nan peyi Etazini, imilye. E nou panse ke jounen jodi a la, e sa ki rive Dimitri Vob lan, ansanm avèk Reginald Boulos lan, se de bagay ki kapab sèvi de leson. Leson pou lòt nèg ki nan peyi Dayiti, pou di ke si ou se Ayisyen, ebyen, To ou ta, konprann byen kèlkeswa nan peyi wap viv la, yo kapab voye w tounen pa bò isit. Si Dimitri Vorbe se te yon moun, m ta kapab di ki pat gen ankenn pwoblèm avèk pèp ayisyen, ki pat gen ankenn pwoblèm avèk otorite pa bò isit, èske yo pa tap voye l vini pa bò isit? Lap di, lap just vini nan peyi l. Si Reginald Boulos se pat yon moun ki te nan sant. obsesyon anpil ayisyen ebyen li tap just vini nan peyi dayiti antouka.